Bonjour, bonsoir, sa depan de ki kote wap gade video sa an Ayiti ou aletranje la grand famille televizit ki renmen fè wout la ansanm avèk nou ki renmen vwayaje nou diw gwo bonjou gwo bonswa salitasyon pou tout moun kèlkeswa kote ou ye nan zòn ou ye a, si ou renmen fè ti vwayaj la avèk nou nou kontan retrouvew aprè. 4 mwa ou konnen ke se pat nou menm ki te vreman pat vle fè video yo pou nou te pote zòn yo pou ou men se sitou sitiyasyon peyi a ki pat pèmèt ke nou vwayaje epi tou vwayaj yo vin koute pi chè paske travèse yo pou yon moto ou byen yon machin ebyen sa koute pli chè si l te koute yon zòn pa egzanp 10 goud kounya li vin koute 250 goud. Vwala enpòtan pou ke ou ede nou e ou ekri nou, pale avèk nou, sipòte nou ke swa nan pawòl ou byen ke swa ekonomi, se jan ou ka ede nou, ede nou paske gen de zòn ke ou pa konnen, gen de zòn tou ke ou kite peyi a ou pa wè lontan ou byen ou nan peyi a gon sitiyasyon ki pèmèt ke ou pa ka ale nan zòn sa a fè ke Ou paka tande nou. Ou paka wè zòn nan tou. Ou paka tande moun ki zanmi ou, ki fanmi ou ki nan zòn nan. Men malerezman, ou pa wè zòn nan lontan tou. Ou ta byen renmen wè l. Nou pote l pou ou. Jodi a la, nou pote Kapayisyen pou ou. Dezyèm vil peyi a. Men se sitou gran ri ki mennen sou wout nasyonal nimewo 1 an. Nou soti nan katye. Vaudreuil nap pase anpil wout nou toujou Vaudreuil e la nou e nan zòn mòn wouj monben latay nap kontinye desann nap kontinye avanse pou ke nou kapab pèmèt ke fanatik yo yo viv avèk nou tout bèl moman sa yo e tout zòn sa yo zòn sa rele

oubyen ou pase par Dondon pou al Marmelade pou tonbe Latibonit, se sèlman par le Cap Haïtien pou w soti pou ale ladan l nan vil Gonayiv. Jodi a, n ap avanse la a. N ap avanse, n ap kite Mont Bèl Atay nan yon ti tan. Men m konnen fanatik yo renmen lè nou bay non zòn yo. Pa ezite kite yon like pou nou. Pa ezite tou kite yon kòmantè pou nou men sitou pa ezite ban nou èd ou ke swa yon apò moral ke swa yon apò finansye se toujou yon apò w ap ankouraje nou paske fò ou konprann jodi a ke sitiyasyon an vreman difisil pou ke

ke Cap Haïtien genyen nan kè l. Nan kafou sa w ap gade la, se la w rantre w al anndan Odikap. Men la ou nan kafou Odikap. E la ou pral wè sou komisarya Odikap la. Ebyen, tout swit apre se pral yon zòn ki rele charye. Men Odikap la sitou, moun yo konnen l paske Yo konnen byen ke zòn sa a se yon zòn istorik, li nan istwa Dayiti, ebyen se te yon plezi pou te wè l. Ebyen n ap avanse, n ap avanse la a, nou nan zòn Charye. Charye a li menm, sa k fè ou ka konnen l, li nan listwa tou, paske prèske tout zòn ki tou prè Kap-Ayisyen yo la a, ki sou wout sa la a, se de zòn istorik. N'oubliez pas la butte charrier. Butte charrier a li menm eh bien se on zòn stratejik ke mesye yo ki te nan lame endijèn nan te itilize pou te pèmèt ke eh bien yo te goumen avèk lame fransèz la. Televisit chez vous après plus de 4 mwa nou sòm de retou medam e mesye fòm di ke wout la pa bon ditou genyen yon konpayi ki kraze wout la ebyen e pou an fè afè dlo pou jere afè dlo ebyen e yo pa chak lè yo fin kraze yon zòn yo pa ranje ebyen sa fè ke ti moso wout ke yo te ban nou yo ebyen li menm li kraze yo. Eben, sa pèmèt ke gen anpil pousyè, ou kapab wè la a, nou nan zòn But Charrier, tankou li te rele lontan, men moun yo plis rele Charrier kounye a. Te gen yon bèl antrepriz la a ki rele Caribbean Disco. Eben, sa fè lontan, les anciens Cahrois, yo konnen l byen. N ap avanse, n ap avanse, nou pral pran yon zòn la a ki rele Zo Vensan. M pa konnen èske se prezidan Destinio Vincent ki pèmèt ke. zòn nan te rele konsa, men la li genyen yon lokal yon gwo antrepriz, yon antrepriz ki pèmèt ke ou soti Kap Ayisyen ou al Pòtoprens, byen antandi e li pa sponsò nou, nou pap nonmen non li, men sa fè ke moun yo frekante zòn sa a, ok, men nou rive devan l la, nou rive devan l la, ou pral wè l, gen gwo gwo bilding nan zòn sa la tou, waw wap gade pòtal sa la se lè w rantre w al avanse, la nou nan kafou Zo Vensan. Egzakteman. La wout lan vrèman pa nòmal. M ap mande kòman moun yo fè, kòman ti machann yo fè pou ke yo kapab rete deyò a la a. Sa vrèman trist. E pi genyen yon ravin ki pase nan mitan wout lan, ki separe wout lan, ki nan zòn sa a. Ebyen, nou rele Zo Vensan an. Ebyen, toutswit apre Zo Vensan, nou pral pran egzakteman kote ki rele Vètyè la, men nou poko Vètyè jiska prezan, nou toujou charye nan zo Vensan ok, nap avanse la a ebyen ou pral wè me la a, me la a wout la depi ou fèl, depi yo fè wout la la al gate akoz de ravin sa wap gade la, mele wè yap travay ladann se toujou genyen dlo toujou depi gen. Dlo ki desann depi lapli tonbe, sa se ansyen chèl santral de Vètyè, kote moun ki gade fim e yo konn wè sa atravè plizyè fim e Kap a la Une ebyen te genyen yon pati ki te pran la. N ap avanse la a, blokis devan la a, nou pral fè yon ti tann paske depi gen blokis nou oblije nou menm tou fè yon ti poz men nou p ap kanpe. konnen ke machin vwayaj lan, li pa kanpe, televizit la, se vizite n ap vizite. Jodi a, n ap vizite avè ou le Kapayisyen, zòn sid de la vil di Kapayisyen. N ap vizite zòn sa a paske li se yon zòn istorik. Nou sot pase pou la Vodrèy. M pa konn si w sonje Le Marquis de Vaudreuil, Le Marquis de Vaudreuil, ebyen se li menm ki t ap dirije zòn sa a nan lè te gen epòk kasik kasika a e ke kounya a e nou sot pase pou ou la e zòn ki rele Haut du Cap la e nou sot pase pou ou zòn ki rele Butte Charrier dans le temps an ki te ki rele Charrier kounya a nou ap avanse la a pou n ale nan zòn Vertières wi. Anpil moun konnen zòn sa a. Yo konnen zòn sa a. Yo toujou rele kafou sa a kafou Lafonda. Wi, yo pral ba l non sa a lòske gen yon antrepriz ki te vin rele Lafonda e te konn gen anpil aktivite mizik e kiltirèl ki te konn fèt nan zòn sa a. Ok, n ap avanse la a, nou toujou nan zòn Vètyè. Vètyè, se la ke nou ye. Men, nou pral rive nan yon zòn. kote ke genyen zòn tabènakle ke nou pral pran la, kafou tabènakle, se sa, se li menm menm ki bay nou tout blokis sa a, ki fè ke nou pa ka avanse la, paske machin ki ap antre anndan zòn sa a pou ale Blue Hills, ebyen yon site nan vil Kapayisyen, e petèt ke yon jou na gen poun vizitel, ebyen katye sa a, ebyen. pèmèt ke gon rantre soti kap fèt puiske genyen e pon blue destan ki te fèt sou on depite ki rele kenston jan batiste ebyen e nòmalman misye li te fè pon sa li te pèmèt ke zòn sa jwenn pon sa ki pèmèt ke gon rantre soti gon sikilasyon kap fèt ou oblije fon ti tann pou ke nòmalman ou e travèse pou ale Vertière nan zòn tabènak la anpil moun al priye Bondye la ebyen pa bliye pa bliye pa bliye fanatik televizit yo Jezi ap vini konvèti pa bliye sa pa bliye sa menm lè wap pran plezi wap gade menm lè wap enjoy ebyen pa bliye fòk ou prepare ou konvèti paske Jezi ap vini tout bon nap avanse nap avanse Nou nan zòn charye. Vwala. Nou nan zòn charye la kounya. E nou te kite charye. Nou kite charye pito. Nou nan zòn vètyè. N ap avanse vè moniman de vètyè yo. Se yo menm menm ki pwouve ke nou vètyè. E gen kèk kèk gwo batiman la. Kèk gwo e bilding. Ebyen ou kapab wè. E n ap avanse la. Nou prèske rive devan moniman yo. E nou deja avèti a. Nou kite kafou tabènak la, nou ap avanse la a kounya e nou pral pran egzakteman kote moniman yo ye a. Moun yo renmen wè l, moun yo admire wè l paske se yon zòn istorik. Lapolis stil ap fè travay yo, lapolis ap fè sikilasyon byen sur pou pèmèt ke pa gen twòp blokis men sa pa anpeche sa pa anpeche vwala men moniman yo men yo wap gade yo la vwala men se pa yo menm ke nap filme men pou pwouve w ke nap pase vètyè lè moun pran pou la batay de vètyè ou wè yo la Ebyen nou paka kanpe imaj sou imaj nap avanse. Ou sou tele vizit pa bliye abone pa bliye pataje link video sa avek tout zanmi ke w genyen ki ap pemet ke ou viv Cap Haïtien dezyem vil peyi a yon seri de zòn. istorik nou sot pase pou ou la a, e Haut du Cap ki se yon zòn trè istorik, nou sot pase pou ou la a la Butte Charrier ke yo te rele ke yo rele Charrier kounya a, e nou sot pase pou ou Vertières. Nou stil Vertières n ap avanse la a pou n al pran yon zòn ki rele Chamben. Ebyen gen zòn sa tou ki rele Carrefour Nazareth. Nou gen Carrefour Nazareth. tou pre nou la a, n ap avanse bò legliz Don Bosco a la a, se konsa yo rele zòn nan, n ap avanse pou n al pase devan devan lokal de Tropicana, yon enstitisyon mizikal nan vil Kapayisyen, ebyen n ap avanse, n ap avanse, ou ka wè gen anpil moun ki an aktivite. Lavil Kapayisyen yo menm, yo pa chome, vwala se kafou Nazarèt la pou w gade la a, epi. nou ap kontinye avanse. Ebyen, ban m di w tou ke vil Kap Ayisyen se yon vil ki toujou an mouvman e trè komèsyal. Se dezyèm vil peyi a, dezyèm vil, vil ki pi mouvmante, vil ki gen plis aktivite. Vwala, se Tropicana yon klèb ke nou pase la a. N ap avanse gen yon gwo legliz, yo toujou di legliz Pastè Chil la, se li w ap gad la. Sa se Kafou Chanpen, nou pase, n ap re, nou p ap rete, n ap rale, paske se avanse n ap avanse. Aprè nou kite Vètyè, nou pran. zòn Chanpin, kounye a la nou pral pran yon zòn ki rele Site Chovèl, Site Chovèl a dwat epi a goch se yon lòt zòn, ou konprann, se pa menm zòn yo nan chak bò. N ap avanse, nou p ap rete, n ap pral pran yon zòn ki rele. fondasyon e aprè la se kafou site chovel ok ou antre la gen nan zòn sa la gon gwo radyo ki rele e ki ki se radyo on gwo e radyo papa on gwo atis se atis e papa atis la tou se atis li te jwe se iche abraham avèk chedly e se se mizisyen trè koni e nan zafè mizik nan peyi dayiti ebyen nap avanse se nan zòn sa yo menm yo rete nap avanse la nou nan zòn Fondasyon. Nou nan zòn fondasyon. Moun yo rele zòn fondasyon paske genyen yon fondasyon ki nan zòn sa. Men zòn nan rele Site di Pèp la. Se yon nan site ki pli laj. Yo rele Site di Pèp la paske tou senpleman se te la. Pi fò malere te rete nan vil Okap. Depi moun nan pa ka jwenn kay nan santro vil la, li pa ka jwenn kay. Depi li pa ka peye kay nan santro vil la, li pa ka peye kay nan lòt gwo site yo, li pa fè ni de, ni twa, l al nan site di pèp la. Pou sa, yo te rele zòn nan site di pèp la. E se vre, site di pèp la, men lè m di w site di pèp la, se yon bò ki site di pèp la. Lòt bò a, se yon lòt non li genyen. Oke? Pa exemple, lè n pral rive Carrefour Saint Philomène, ebyen ou pral wè ke zòn sa a rele Saint Philomène, men la kote n ap, kote n ye la, ebyen li wout sa monte Belè a, li tou pre yon gwo kolèj ki gen la, yon kolèj advantiste konsa ki gen nan zòn sa a, n ap avanse. N ap avanse, gen anpil gwo antrepriz tou nan zòn sa a, ebyen e adwat nou di w se Site di Pèp la, men agoch se non lòt zòn ok. La tou se la ke yon gwo konpayi bis ki rele Rotation Tour ebyen ke nou pwofite salye Rotation. Tou, ou ka monte pou al Wanament, ou ka monte pou al Pòtoprens, pou sot Pòtoprens pou vin Kap Ayisyen pou al Wanament, al Fòlibète, wotasyon tou ou me yo la, sa se lokal yo, ebyen ou ap ka wè gwo bis wotasyon an la, n ap avanse, nou pwofite salye Destèn ki se pdg wotasyon tou, ebyen nou pa ka kanpe, n ap avanse, adwat se toujou Site di pèp la, Site pèp la. jan w tande l la, epi nan lòtbò a se lòt non, lòt site. Ebyen, nou nan zòn Sent Filomèn. Sa w gade la se yon legliz ki genyen nan kafou a la. Ebyen, e mwen ke nan kafou a, e se. y ap gon ti yo gon ti konstriksyon y ap fè m pa konn sa l ye egzakteman men nan kafou sa a lè lapli tonbe ebyen li separe wout nasyonal nimewo 1 an men kafou sa a m sot montre w la men li men li men li kafou sa a li separe wout nasyonal nimewo 1 an ebyen e ak anpil dechè ki soti nan mòn e moun yo voye tou ki pèmèt ke Ebyen kafou sa li separe wout la. Nou pap kanpe, nap avanse, televizit nou nan wout la, nap vwayaje, kote ou ye zanmi, eske ou an Ayiti ou aletranje, eske wap fè wout la ansanm avèk nou, de tout fason nou menm nou la, nap pote peyi a pou ou, nap montre ou sitiyasyon peyi a, gade atè a la, nan lari an, wap wè anpil fatra, men li. Se dlo ki pase, lè lapli vini, anpil dlo, anpil fatra, zòn nan pa pwòp ditou, ditou, ditou. Ebyen, e la otorite ki konsène yo, ki dwe fè travay yo, yo sipoze pran sa an men, paske gen gwo travay. Nou pap rete la. Se nan vil Kap-Ayisyen nap rantre, Se la, moun yo toujou di sa, se lavil nou pwale. Se tankou lè w Pòtoprens, Ayiti, e ke ou ap ran, ou ap desann lavil, oubyen ou pral Dèlma, oubyen ou pral Petyonvil, ebyen moun Kap Ayisyen, lè yo nan zòn Vodrèy, yo nan zòn Odikap, yo nan zòn Charye, Luit Charye, yo nan zòn Vètyè, Chanpen e fondasyon e site di pèp yo di yo pwal lavil yap desann lavil ebyen nou menm tou nap desann lavil se sa nap fè la nap desann lavil televizit nou soti nan site nap desann lavil nap pwal montre w kap ayisyen nou preske rive yon kote ke anpil moun renmen baryè boutèy men 3 boutèy yo men yo yo tout an jón ebyen se sak pèmèt ke Ou wè baryè boutèy. Yo rele l baryè boutèy, pèsonn pa janm eksplike m istwa sa a, èske se boutèy yo te konn kraze la anpil, men me twa boutèy yo ki senbolize baryè boutèy. Men se antre sid de la vil di Kap Ayisyen. Ebyen, me li twa boutèy sa yo w ap gade la, yo senbolize baryè boutèy. E ke se pòtay vil la. Se pòtay centre ville la ok se pòtay a la minute ou kitel ou pral pran on site ke tout moun konnen nan peyi a ki rele site lesko men nou poko site lesko la gon ti sou komisarya nan zòn sa la nou nan stasyon baryè boutèy la ki depi digdetan pa janm pa la. stasyon Pòtoprens lan, stasyon Lenbe a, stasyon Gonayiv la, stasyon Senmak la, stasyon pou ale kèlkeswa nan nan depateman de lwès, nan depateman de latibonit, nan depateman di nòdwès, ebyen li toujou baryè boutèy. Li pa janm chanje depi digdantan. W ap gade la, machann k ap vann e zaboka, ebyen machann k ap vann manje, w ap gade moun k ap travèse lari, moun ki an aktivite, machin ki stasyone, yo tout genyen yon zòn ke ou prale paske La a se stasyon, pi gwo stasyon ki genyen nan vil Okap la, sa yo, sa nou rele gare routière an fransè a, ebyen se la a egzakteman. Nou pap rete, n ap avanse, genyen yon lòt gwo konpayi ki fè kay li, ki fè baz li, ki fè lokal li nan zòn sa tou. Men, w ap wè eta wout la, w ap wè ke se yon wout ki pa an sante, paske lè nou konn ba ou yon seri de zòn, ou konn wè wout la, men la lè w ap gade wout la, ou wè se yon wout ki kraze, ki merite fèt, ebyen, ki mande fòk Leta ta va remanbre, estriktire zafè wout nan peyi a. Ebyen, n ap kontinye paske sa k fè sa, yon eta, yon wout nan nivo sa a, nan dezyèm vil peyi a, pa ta sipoze konsa. Nou pap rete, nap avanse paske se televizit, se vizite nap vizite, nou pa vin rete se vizite nou vizite. Lè nou vizite, n al manje nan bèl restoran ki gen nan vil yo, nou rantre, nou chita, nou pale avèk moun yo, nou echanje avèk yo, konsa nou gen plis enfòmasyon sou zòn yo men nou pa rete, nou pa kanpe. Ou menm kisa pou fè? Se just kite yon like, ki sa pou fè? Se just kite yon kòmantè, ki sa pou fè? Se ekri nou sou nimewo w ap gade nou la a. Ekri nou yon bèl mesaj, ebyen, ki ap pèmèt ke nou kapab kontan. Ekri nou yon bèl mesaj. ki ap di nou ke ou prè pou ede nou. Tout moun ki abitye ede nou, tout moun ki abitye sipòte nou, nou lage yon gwo kout salitasyon pou ou. E la kounye a, nou nan yon site ke tout moun konnen nan peyi a. Menm jan yo konnen Site Solèy, yo konnen Site Lèskou tou. Nou nan Site Lèskou. Nou nan won pren Site Lèsko, nou devan lekòl Jan 23. Yon lekòl ke tout moun konnen. Anpil gwo sipèsta, anpil gwo atis, anpil gwo foutbolè, anpil gwo moun nan vil Okap pase nan lekòl sa. Men eta wout la pa bon ditou nan Site Lèsko. Se Site Lèsko nou ye la a, ebyen genyen yon stasyon tou ke yo leve, yo vin mete la. Ki stasyon li ye? Se stasyon ki. Pou vil la menm, sa vle di ke moun ki sot nan site, kamyonèt, taksi, moto oubyen ti moto, se la yo vini. Se la yo vini pou ke yo mete moun yo la, e ke si moun nan gen pou lage moun nan sant vil la, nan kè vil la. Se nan zòn sa tou ki genyen lekòl pwofesyonèl de Site Lesko. Se nan zòn sa tou ki gen le parc Felix Victor. vil sa a ki gen yon teren foutbòl e ke li rele Parc Félix Victor epi genyen Centre Médico Social la tou Meliky wap gade la a ki nan zòn sa a men nou pap rete zòn sa a se yon zòn tou lè lapli tonbe ki trè trè trè danjere sak fèl danjere konsa se akoz yon ravin oubyen yon ruso Ki soti nan mòn nan, li soti antre de montay, li koule desann, li vin pase la nan Wouj Zewo L, la nou egzakteman sou lèt L nan vil Kapayisyen. Wout nasyonal nimewo 1 an, si yo mande w ki kote li soti nan vil Kapayisyen, di li soti sou lèt L. Ebyen la nou nan lèt L la, nou nan Wouj Zewo L, w apral gade la men li, me ravin sa a, lè lapli tonbe, li anvayi zòn sa a, anvayi l tandike l al pase nan mitan mache a dirèkteman. N ap avanse, n ap avanse, nou pral gen tou pou nou fè w fon ti wè kòman eta mache a ye e nan zòn ri 6 e w ap gen pou wè l alafen de la videyo paske li pa t fè pati de wout la. La nou ap avanse, gen nou tou pre lokal Vye kòk kapwa a AS mele mele mele mele Lokal la nan wout 4 èl egzakteman Nou fenk kite wout 4 èl N ap avanse paske nou p ap kanpe Se fòk nou rive nan pwent ri lèt èl lan la a ki se 24 Nou ap avanse la a nou deja kite zòn ri 5 6 èl nap avanse pou nal pran rue 7 èl kote ke nou pral pèmèt ke ou wè centre ville la, centre ville la wout la yon ti jan pi mye bon e gen plis ti pwopriyete e men kounya nou kapab di yon surpopulasyon yon surnombre. ki vreman wo nan vil sa a avèk anpil moun ki soti nan lòt zòn, ki soti nan lòt depateman ki vin rete la akoz de ensekirite. E vil la pa t kreye pou l te gen tout moun sa yo. Ann priye Bondye pou ke Leta ta va vreman pran responsablite l paske lè yon vil pa fèt pou l pran anpil moun konsa, Ebyen, e se gwo difikilte. Men se yon vil ki gen anpil machin, moun zòn sa achte anpil anpil machin, yo gen anpil machin, ou ka remake sa, gon blokis anraje pandan ke ri yo pa twò laj. Ri yo gen 2 vwa sèlman, yon monte, yon desann. E se pa tout ri ki monte, se pa tout ri. ki desann. N ap avanse ak televizit nou an dirèk de lavil di Kapayisyen. Nou nan soti nan zòn sid Kapayisyen, nou sot vizite yon seri de zòn ki trè stratejik e istorik tankou Odikap, Labut Charye ki rele Charye kounye a epi Vètyè. Nou rantre nan. Kè vil la kounya la, la nou nan zòn Rue 12, Rue 13 epi Rue 14. Nou pap kanpe, se avanse nap avanse, se vizite nap vizite, nap pèmèt ou menm ki pa wè vil la lontan, ki ap ap gade l, ou menm ki pa moun vil la, pou fè yon ti gade l, ou menm tou ki se moun vil la, men ki te vil la lontan, ki pa wè zòn sa yo lontan lontan. Nou tou voye yon bigòp pou Ekselans Enfòmatik, Ekselans Enfòmatik Se yon gwo lekòl ki genyen nan zòn Ru 14 KL ke mèt Janvye Ketlen ap dirije. Mèt Janvye Ketlen nou tou voye bigòp la pou ou paske pou n di w ke kontinye travay la e n ap avanse Ekselans Enfòmatik kenbe fèm e nou panse ke Ekselans Enfòmatik trè byento ap vin jwenn nou. Pou li fè wout la ansanm avèk nou. La nou rive devan yon seri de gwo lekòl ki gen nan vil la. Se gwo lekòl kay mè ki peye trè chè e ke anpil moun ki se moun yo rele elit yo ki mete pitit a yo lekòl nan zòn sa. Nan ri sa la a, men la nan ri 17 L ki monte la a, enhen, sou men goch la la a, ebyen ou ale nan lopital Jistinyen. Anpil moun toujou di Jistiyen, se Jistinyen. Ok, e la nou kontinye, nou nan rue 19 L. Nap travèse pou n avanse, nou pap kanpe. Se avanse nap avanse, pa gen kanpe, televizit, nou te gen anpil tan, nou pat pran la rue a, paske tan pat favorab, e answit, pa t gen mwayen. Se sa k fè nou mande w pou w sipòte nou ekonomikman ebyen pou n ka kontinye vwayaje, pou ou menm tou ou vwayaje avèk zye w. Ou chita lakay ou, n ap pote imaj la pou ou, pou w ka wè zòn nan, pou w ka wè vil la. Sa se Kap-Ayisyen, zòn sid vil la pou w rive jiska wout. Fòk ti tounèfò n favorize kèk fanatik. Pou gade yon tablo. Sa se mache de la rue 6. Ok. Lè n di rue 6, n ap travèse tout rue yo nèt. 6 a. 6 L jiska rue 6 a. Sa vle di tout lèt ou twouve nan mitan antre 6, antre L e A, n ap travèse yo la yonn pa yonn. Gade sa. Gade l byen. Gade l byen pou w wè. Nou salye tout moun ki pral abòne. Ebyen, nou salye tout moun k ap like. Nou salye. pou nou kap kòmante, nou salye tout moun tou ki ap chwazi pou ede nou kèlkeswa jan yo kapab. Mèsi anpil, nou kontan pou nou te pote bèl videyo sa yo pou ou, e bèl zòn sa yo, se avèk plezi depi 4 mwa nou pa te la, nou retounen. Mèsi anpil, pa bliye, fòk nou. Abòne, fòk ou kite yon like, fòk ou kòmante, kritike nou pou di sa w renmen ak sa w pa renmen pou nou kapab amelyore. Paske nou la, machann yo ap vire, ti moto ap pase, moun ap ye, se yon vil ke moun yo fonksyone ap ye, tankou Pari, tankou Lond, an ladann, men se yon vil ki trè vrèman istorik, men malerezman, moun yo pa pran swen l. Antouka nou te kontan, abòne pa lage. Ke Bondye beni nou.